Colectivo Migración, nan tèt kole ak onu, siyen yon akò pou mande gouvèneman Luis Abinader la pou legalize tout ayisyen ki ap viv an Repiblik Dominikèn, pou retire tout ajan imigrasyon nan lopital yo ki anpeche ayisyen yo al pran moso laswenyaj la. E yo te tou pwofite pale konsènan 2 ayisyen sa yo ki fèt an Repiblik Dominikèn men ki pa gen nasyonalite dominikèn. E yo pale de anpil lòt bagay ankò. Donk, ki sa k pase? Ki sa bagay la ye? Avanyè ki te lendi 2 jyen 2025 lan, nan kad yon gwo reyinyon ke Colectivo Migración, te òganize an Repiblik Dominikèn kote ke te genyen divès gwo reprezantan ki la pou defann dwa migran dan le mond antye pami yo reprezantan l'ONU te prezan, te genyen ansyen depite Valdès, Ebyen tout moun sa yo nèt te reyini nan yon sèl objektif ki se legalize tout Ayisyen ki ap viv an Repiblik Dominikèn. Donk jan ke nou ap gade la, sal la te foul ansanm avèk moun, pa gen menm yon ti espas pou ta pike yon zepeng e chak desizyon ki pran pou Ayisyen sa yo ki ap viv ilegal An Repiblik Dominikèn, se gwo kè kontan ki te gen nan sal la, yo t ap aplodi, yo te kontan ansanm avèk desizyon sa yo. E ki desizyon yo te pran pandan moman reyinyon sa a? Ebyen, pandan moman reyinyon an, ebyen, tout reprezantan sa yo te met tèt yo ansanm pou yo kapab siyen yon akò e mande ansanm avèk gouvèneman Luis Abinader pou legalize tout ayisyen ki ap viv ilegal an Repiblik Dominikèn, pou wetire tout ajan imigrasyon ki chita kò yo anndan lopital yo ki anpeche ayisyen ayisyèn yo al pran moso laswenyaj lopital, e yo te tou pwofite pale konsènan 2 ayisyen sa yo ki fèt an Repiblik Dominikèn men ki pa gen nasyonalite dominiken. Daprè yon dekrè ki te siyen an 2013 e se te sou prezidan Danilo Medina dekrè sa te siyen, dekrè a se te TC 168 tire 13, ebyen yo te fè konnen andedan dekrè sa, soti nan lane 1929 depi yon migran fè pitit an Repiblik Dominikèn ebyen pitit sa li pa gen aksè ansanm avèk nasyonalite Dominikèn. Ebyen, gwoup asosyasyon sa, gwoup reprezantan sa yo, yo mande pou gouvèneman Luis Abinader la fon ti leve men l sou ka moun sa yo. Petèt li kapab pran de 1929 a 2012, moun sa yo sipoze gen nasyonalite dominikèn paske yo te fèt nan tè a depi byen avan ke dekrè sa li menm li te siyen. E ansyen depite Valdès menm ale pi lwen l pat chwazi rete la, fòk mwen di nou ke ansyen depite a son fanm ki trè trè trè pwisan an Repiblik Dominikèn, li fè konnen ke menm jan yo te kreye yon plan de regilarizasyon pou Venezyelyen yo ki tap viv an Repiblik Dominikèn lè paspò yo te ekspire a, ebyen se de menm yo sipoze kreye yon plan de regilarizasyon pou Ayisyen sa yo ki ap viv an Repiblik Dominikèn I. Legal, li fè konnen regilarizasyon pa vle di ba yo nasyonalite dominikèn nan. E reprezantan òganizasyon sa yo menm ale pi lwen pou yo fè konnen ke Luis Abinader sipoze respekte dwa chak grenn migran ayisyen sa yo ki ap viv an Repiblik Dominikèn. Paske ekonomi Repiblik Dominikèn se sou do ayisyen li repoze. Se ayisyen yo ki ap travay ka madanm. Se ayisyen yo ki ap travay. nan agrikilti, se ayisyen yo ki ap travay nan konstriksyon yo. Donk migran ayisyen yo ekstrèmeman enpòtan an Repiblik Dominikèn. Se sa k fè li sipoze legalize tout ayisyen ni sa k ap vin travay ni sa ki ap viv an Repiblik Dominikèn. E fòk mwen di nou ke Conectibomigracion li menm Se se kòmsi m te kapab di w li gen plizyè sektè andedan l e wòl yo se pou se pou ede dominiken yo respekte dwa chak grenn migran pou fè yo konnen ke ayisyen yo se moun menm jan ansanm avèk yo ye se pou yo mete lapè se pou yo kraze divizyon se pou yo kapab fè yo respekte dwa chak grenn migran ke l te ayisyen ke l pa t ayisyen depi son migran ki ap viv an repiblik dominikèn yo sipoze respekte yo. Kounya la, mwen pral fè nou gade yon videyo ki ekstrèmeman enpòtan ansanm avèk mwen pou nou kapab wè ki kote hèn nan soti. Sa se yon pwofesè dominikèn ki ap enstwi ti dominiken yo, ki ap fè yo konnen ke se ayisyen ki te touye Jezi. Eske n tande? An swiv avè m pa deplase. Fè sou moun yo. Ken? A ken?
A Jesús.
E por que fueron los haitianos?
Jan w ap gade a la a, se te nan yon lekòl Repiblik Dominikèn, ebyen, e pandan mètrès la li menm li ap pale ansanm avèk timoun yo pou poze yo kesyon kilès ki te touye Jezi, ebyen, rapidman timoun yo repete se Ayisyen ki te touye Jezi. Eske nou tande de koze? Eske nou tande yon modèl e edikasyon ke ti moun sa yo ap resevwa? Donk la pou ti moun sa yo, Ayisyen gentan se youn nan pi gwo dyab ki egziste. Se sak fè yo toujou ap di Haitiano el diablo. Paske yo gentan konnen Ayisyen an pratikman nou se dyab. Donk kounya la an al gade ansanm avèk mwen kòman gwo renyon sa li menm tap dewoule e tou swit aprè map fè nou gade yon lòt video ki ekstrèmeman enpòtan dèyè video sa donk ann swiv avèm e pa neglije dim kisa ke nou panse nan espas kòmantè yo pa neglije pataje video pa neglije like pa neglije kòmante paske a chak fwa nou pataje video a bay yon fanmi nou zanmi nou sa li pèmèt fanmi an elarji plis e la va ankourajem plis davantaj poum kapab al chèche enfòmasyon poum vin enfòme nou de

Depi byento 4 an mentnan, mwen te pran yon desizyon pou mwen konsantre m sou gerizon m, ok. Apre chòk jiyè 2021 an, mwen te pran yon desizyon pou mwen priyorize byennèt pèsonèl mwen, byennèt mantal mwen, byennèt fizik mwen e byennèt fanmi m.

sou yon seri de evenman ki te presede jisteman 6-7 jiyè 2021 e ki ap pèmèt jisteman nou fè limyè sou 6-7 jiyè 2021 men ki ap pèmèt ke nou gen yon konpreyansyon ki pli global tou de selon mwen menm e selon rechèch ke m fè avèk lè referans ke m ap gen pou m pataje ansanm avèk nou de rezon anfèt ki fè nou nan sitiyasyon ke n ye jodi an paske Mwen te ka fè l an 2021 pou m sensè ansanm avèk nou, sof ke mwen t ap tèlman fè l avèk kòlè, avèk raj ke nou pa t ap an mezi pou nou konprann sa m t ap di yo atravè tout kòlè sa. Donk mwen te oblije fè yon step back, m konsantre m sou vi pèsonèl mwen, sou sa m anvi fè, pa egzanp mizik. Men m panse fò n pale kounye a. M panse ke. Genyen yon seri de moun fò n lonje dwèt sou yo. Gon seri de non fòk yo site. Gon seri de plan fòk nou fè limyè sou yo. E se pa ke te gon krent kèlkonk pandan katran oubyen te genyen yon presyon kèlkonk ki te anpeche m fè l. Jan m sot di nou se te yon desizyon volontè. Pou sa k sonje. alokisyon, diskou ke m te fè nan fineray papa m, mwen te di nou l ke li enpòtan pou n goumen, men nou pap goumen ak zam yo met nan men nou, n ap goumen avèk tèt nou, n ap goumen ak tout tèt nou. Anfèt, gen de lè ou met zam nan men w oubyen gen de lè ou fè w tounen zam nan. E se youn nan bagay ke mwen sibi anpil pandan 4 dènye ane yo, yon fòm denstrimantalizasyon de moun ki te vle pran m, pwente m nan yon seri de direksyon. Sepandan. yo pa reyisi. Kòm nou ka wè l, yo pa reyisi. E ki vin fè ke jodi an, mwen kenbe yon sètèn libète pa rapò a, anfen m kenbe tout libète m pa rapò a sa m ka di, pa rapò a sa m ka fè. E mwen deside ke avèk ekip mwen depi kèlke semèn, mwa kounye a, nou deside ke se moman an pou nou pale yon seri de koze ki merite pale. Ok? Donk, youn di lòt. Nou pral pale yon seri de pawòl ki ekstrèmman serye nan jou k ap vini yo, nan semèn k ap vini yo. Nou pral fè sa de fason pwofesyonèl, n ap fè l avèk kalm, avèk objektivite, oke. Paske se youn nan pi gwo defo nou nan deba nou lakay, se ke, ann Ayiti, se ke. Nou pale avèk anpil emosyon. E lefèt ke deba nou yo ranpli ak emosyon, w kap wè l, w kapab wè l pami aktè politik yo, manm sosyete sivil yo, menm jounalis yo, ok. E lefèt ke deba nou yo tèlman gen emosyon ladan yo, li vin fè ke nou pa ka fè la part des choses, nou, tout moun vle gen rezon. Paske m santi l tèlman vrè, li sipoze vrè. Non, fò nou sòti nan jan de structure sa yo. Donk, nou pral pwopoze yon bagay ki diferan. E pi, jan m di l, de fason trè pwofesyonèl men trè kalm, onèt, avèk referans an men, anfèt. E, vwala. So, m te vle di nou sa. Youn di lòt. E,
se tris, paske diplomasi an, yo pa renmen lè m bay chif sa alepòk ke m te la. Diplomasi an, lè m vini, te t ap koute nou 4 milyon dola ameriken pa mwa. E, e, e, e, e, di sa pou m ankò. Konbyen kòb? 4 milyon dola ameriken pa mwa. Kile kob map nan mwen ap depanse? Kotem jwenn kob Dominique?
Lèm ale m kitel a 3 milyon, m pa konn konbyen li ye kounye a paske yo dim li monte. Non li monte byen sur. Men sa m pap fè kòmantè sou sa men sa m poze tèt mwen kòm kesyon Si nou te bay lopital jeneral lan 4 milyon dola pa mwa, si nou te bay lapolis 4 milyon dola pa mwa, si nou te bay lame Dayiti 4 milyon dola pa mwa, si nou te bay deplase yo 4 milyon dola pa mwa, èske l pa t ap ban nou plis rezilta ke sa m wè, yon diplomasi bèbè, yon diplomasi konplètman dezartikile, konplètman dezakse pa rapò o priyorite di moman. M ap salye 11 ak 12 milyon Ayisyen k ap viv anndan peyi a, k ap sibi sitiyasyon sosyal, politik ak ekonomik, k ap sibi enjerans kominote entènasyonal la. Map salye 3 a 4 milyon ayisyen kap viv nan dyaspora a, spesyalman ayisyen kap viv an Repiblik Dominikèn avèk sila yo kap viv Ozetazini. Map pwofite jodi lendi 2 jen 2025 lan Sa fè egzakteman yon mwa depi administrasyon Donald Trump lan te deside pou yo mete Viv Ansanm kòm òganizasyon teworis. M ap pwofite de dat sa jodi an pou mwen rejte d'un revers de main, pou mwen rejte avèk fraka, Desizyon sa ke administrasyon Trump lan pran pou li mete Viv Ansanm kòm òganizasyon teworis. Map raple pou administrasyon Mesye Donald Trump lan, map raple pou Sekretè Deta Ameriken an Marco Rubio ke nou son ekip jenn gason, jenn fanm, Ki pran zam pou nou defann peyi nou. Nou son ekip jenn gason, jenn fanm ki pran zam pou nou goumen kont yon sistèm rasis, yon sistèm apated, yon sistèm kowonpi ki wè yon ti gwoup moun gen tout richès peyi a nan men yo. Map raple pou mesye Marco Rubio ak administrasyon Donald Trump lan, le 6 janvye 2020, gon gwoup sitwayen ameriken ki pran lèzam ki anvayi Capitol lan paske yo deside, yo te, yo te estime ke dwa yo te pase anba pye. Poutèt sa, yo te deside fè tande yo. E yo te tande yo, malgre yo te arete yo, jodi a, Prezidan Donald Trump ap ba yo, ap fè yo gras. Men, yo te deside pou fè tande yo, pou fè tande dwa yo. Se menm jan nou menm, jenn gason ak jenn fanm ki se Ayisyen, nou pa komèt okenn krim sou teritwa ameriken. Nou pa bay administrasyon ameriken Oun okenn pwoblèm. Se poutèt sa, nou kondane desizyon sa a ki deside mete Viv Ansanm kòm òganizasyon teworis. Brèf, n ap pwofite pou nou salye prezans oun gwo potorik gason, oun moun serye, oun moun onèt, oun gwo panafrikanis ke yo rele Kemi Seba. Nap di Kemi Seba byenvini nan peyi Dayiti, li lakay li, Ayiti se pou li e prezans li nan peyi a fè nou byen anpil. Nap pwofite pou nou di mesye Kemi Seba ke nou jwenn mesaj li a, mesaj inite a fratènite ke li pote pou nou an. M vle pou Mesye Kemi Seba konnen ke nou menm se te toujou diskou nou sa. Dayè, se deviz nou, L'union fait la force. Nou te toujou vle ini nou avèk pèp sa e ke pou nou kraze sistèm ki gen la. Men domaj, sistèm nan pwisan, sistèm nan fò. Yo itilize medya lokal ak medya entènasyonal pou yo detwi imaj nou avèk karaktè nou. Byen ke nou konsyan e rekonèt ke nan batay nou fè a gen anpil erè ki fèt bò kote nou. N ap di w ke nou jwenn mesaj la. E se la menm nou vle ale. E se la menm nou dwe ale. Mesaj inite, mesaj fratènite an. Men, m ap tou pwofite di Mesye Kemi Seba, e m ap tou pwofite adrese m avèk inivèsitè nou yo, pou yo pwofite de prezans Mesye Temisiba, de mesaj li pote pou nou yo, pou nou pale avèk lòt jèn, pou nou fè mesaj sa a rive jwenn chak grenn Ayisyen anndan peyi a, finalman pou nou pran konsyans ke se sèl nan inite, ke se sèl nan tèt ansanm e ke se sèl nan viv ansanm nou ka retire peyi a nan sa l ye la jodi an. N ap pwofite di mesye Kemi Seba, nan non tout pèp ayisyen an, nou swete ke li pran baton pelerinaj li tout kote dan lemond, spesyalman nan tout peyi afriken yo, pli presizeman peyi panafrikanis yo, pou li kòmanse al preche inyon. Sa e ke li pote ba nou jodi a an Ayiti. E m ap pwofite pou di l nou jwenn mesaj li an, nou ap travay sou mesaj li an pou nou pran desizyon ki an favè pèp la, n ap travay sou mesaj li an pou nou pran desizyon e ke pou nou kanpe bò kot pèp la. Se poutèt sa nou fòme triyang.

M swete ke Mesye Kemi Seba, jan n sot di an, ou pran baton pelerinaj ou, pale pawòl inite sa, pale pawòl fratènite sa, nou menm bò kote nou, nou pral fè tout sa nou kapab, nou pral fè tout sa nou konnen pou nou pran desizyon ki an favè pèp sa. Nou pou nou pran desizyon pou nou mache avèk pèp sa. E se youn nan rezon fò wè batay nou an li yon ti jan kanpe. Batay nou an kanpe paske nou estime te gen erè ki fèt ki merite korije, jodi a fòk nou redefini batay la e ke pou moun ki sanble nou e ke pou pèp ki sanble nou an sispann soufri anfen pou nou met tèt nou ansanm pou nou kraze sistèm sa. Ankò yon fwa mèsi pou prezans ou, byenvini e ke zansèt nou yo beni.